Bonjour, bonswa mes amours pa bliye ke nou sou chanel Annie Lady Jean ki toujou la pou pote bèl konsèy pou nou avèk tout sòt de videyo pou nou Jodi an mwen vini avèk yon pi bèl videyo pou nou timoun Videyo jodi a kisa l ye? Eske nou ka detèmine kisa Annie Lady pral di? M konnen ke gen anpil moun ki ka fache kont sa m pral di a, men m ap pale avèk nou tout patikilyèman ok. Timoun video jodi a kisa l ye? Mwen Mwen chwazi fè video sa se jis pou m retire yon sòt de mit ki nan lespri anpil moun, anpil jèn parèy mwen yo, swadizan ki di ke yo se filozòf ok. Mezanmi aprann. Sispann imilye yon moun ki pat al lekòl, sispann imilye yon moun paske pou sa l ye oubyen pou tip de moun li ye ok. Anpil filozòf parèy mwen yo, anpil jèn parèy mwen yo itilize yon moun ki pat al lekòl mal ok. Paske moun sa pat al lekòl, li pa yon filozòf menm jan ansanm avèk li, li di l nenpòt sa ki pa sa, li di l nenpòt sa ki pa sanble l, li fè l nenpòt sa l vle akoz ke li pa nan ran l, li pa nan nivo l ok. Mwen vini pou m di nou ke filozòf pa vle di ke yon moun ki fini lekòl sèlman, ok. Filozòf la se yon mo ki, ki, ki, ki vrèman laj, ok. Nou gen, gen plizyè tip de filozòf, ok. Paske chak sa yon moun konnen, yon lòt moun pa konnen. Nou pa ka wè, ou wè nwa ladan l, moun nan se yon filozòf. Anilè di se yon filozòf ke. Sou bout plim mwen, lè mwen pran kaye mwen, m ap montre kòman 2 pa 4 kisa l bay, 4 pa 5 kisa l bay. Yon moun ki pa t al lekòl kapab wè nwa nan sa m ap di a, ok. Men, yon moun ki pa t al lekòl tou, lè li di konsa ke gen anpil moun ki pa t al lekòl ki gen metye nan men yo ki viv pase yon moun ki filozòf, ok. N ap pran egzanp trè klè. Pa egzanp, gen moun ki pa t al lekòl men m konnen yo se gwo bòs mason, ou di mwens gwo bòs chapant, ou di mwens gwo bòs ebenis, ok? Gen ebenis m konnen ki pa konn A nan fèy malanga. Men, depi yo parèt la, yo di w ke y ap fè yon mèb pou yon moun pa egzanp, moun nan di w, ou bezwen tan fèy planch, m bezwen tan tèl bagay, tèl bagay pou m fè yon mèb pou ou. Lè Anilezi parèt devan, devan. Eh, Ebenesa, kisa m konnen? M pa konn anyen, m wè nwa. Sa vle di li menm sa l ap fè a, li s on filozòf ladann paske mwen menm mwen pa konn sa l ap fè a, ok? Yon bòs chapant ka parèt la, Anilè di bezwen fè yon kay, Anilè di di bòs lan, Konbyen kòb m ap bezwen pou m fè, oubyen konbyen tòn m ap bezwen pou m fè kay sa, oubyen konbyen siman m ap bezwen pou m fè sa, oudimwens konbyen seramik m ap bezwen pou m fè sa. Bòs la, anvan li gade l, l ap di Anilè di w ap bezwen tan, w ap bezwen tan. Sa Anilè di konnen? Anilè di pa konn anyen. Bòs chapat lan kapab rive timoun li di ke l ap bezwen, l ap bezwen tèl bagay pou l fè, pou l fè kay la, ou dimwens pou l fè, pou l fè pòt sa, men sa l ap bezwen, men sa l ap bezwen. Sispann imilye moun yo mezanmi. Yon moun ki filo, yon moun ki filozòf avèk yon moun ki pa ta le, ki pa filozòf, tankou nou pran nan, paske si moun nan pa t al lekòl oubyen l pa fè katòzan lekòl li pa filozòf oubyen moun nan. pa ka li yon lèt ou di mwens pe enpòt bagay la li pa konprann anyen ladan nou toujou imilye moun nan nou toujou souzestime moun nan nou toujou iwonize moun nan li pa bon ditou paske anpil ladan yo se yo menm ki fè nou manje se gras avèk yo menm ki fè nou avanse se m gen dwa yon filozòf m gen lajan se vre m ap fonksyone ak kòb se vre men m pa ka fè an m èske m ka pran lajan pa egzanp si m bezwen fon kay ou di mwens mwen bezwen fon mèb ou di mwens mwen bezwen fè yon yon pe enpòt bagay. Si m pa gen okenn ide ladann mezanmi kisa m ka fè? Se menm moun sa n ap imilye a, se menm moun sa n ap iwonize a, se li menm ki pral parèt devan nou, n ap di l entèl, mwen bezwen pou fè tèl bagay mwen, tèl bagay mwen. Moun sa pa t al lekòl non mezanmi. Epi w ap tande l ap di w, w ap bezwen tan, w ap bezwen tan, men sa w ap bezwen, men sa w ap bezwen. Ok? E lè moun sa di w l ap bezwen tan, w ap bezwen tan, ou menm ou pral imajine w, èske moun nan ap fè l byen, èske sa l ap di m nan l ap sòti byen se vre? E wi lap sòti byen paske li se yon filozòf nan sa lap fè a ok. Sispann imilye jèn parèy nou yo, sispann imilye moun ki pat al lekòl yo paske m santi ke anpil anpil anpil anpil anpil moun kòmsi depi yo te gentan konnen moun nan kòmsi son moun ki sòt li ye paske l pat al lekòl dimwens paske li pa konn li li pa konn anyen nou fè l tout sa ki mal nou pa bay okenn enpòtans nan sosyete a ok chak moun gen plas yo nan sosyete a chak moun gen enpòtans yo nan sosyete a mes amour. Poukisa nou imilye yon moun paske moun nan di li pa konnen li pa konn li oubyen li pa konn ekri gen yon seri de bagay li pa konnen waww nou menm ankò nap imilye moun sa epi se menm moun sa demen si Dye ve si w betize lap manje avan w lap bwè avan w ou sezi wè gen moun ki pat al lekòl moun nan gen bèl kay li bèl machin li lap woule ou menm ki yon filozòf Akoz de filozòf, mo filozòf lan ou mete nan tèt ou a, ou vin mete yon mit nan lespri ou, ou pa p fè nenpòt bagay. Epitou moun ki pa t al lekòl la, li menm, li pa gen pwoblèm sa. Penenpòt bagay li jwenn fè, l ap fè l depi se pou fè kòb li. Nou menm jèn yo, depi sou mwen menm avèk rive sou ou, nou tout k ap gade videyo a, nou menm nou, nou kowonpi lespri nou, nou kowonpi tèt nou, oke, alèd de bagay dosye filozòf sa nou met nan tèt nou an, nou, sa rann kont ke nou. Li fè nou ap soufri anpil, pouske yo di ke Anilè di se filozòf, Anilè di pap fè tèl travay, Anilè di pap fè sesi, Anilè di pap fè sela. Pa gen sa! Retire konplèks sa lakay nou, retire mit sa nou gen nan lespri nou an, poutèt si nou son filozòf, si m tal lekòl, m fè 14 zan, m al lekòl, m etidye tout bagay, m pap fè travay sa. Non! E sak fè w wè anpil nan nou, Lè nou nan peyi nou, nou pa nou pap fè nenpòt bagay, nou pap nou pap travay, nou pap fè nou pap fè kòmsi nou pa aksepte fè anyen san se pa ta yon travay sou biwo nou ta jwenn pou nou sou talon kirkit nou menm jan ak Aneley di. Mwen renmen talon kirkit anpil timoun. Pou nou ta wè nou sou biwo nou, n ap voye kout plim monte adwat agoch, nou pa santi nou byen. Epoutan lè nou rive nan peyi blan, penpòt sa nou jwenn nou fè l, ok. Nou bliye si nou te filozòf lala. Se nou menm menm nou menm ankò k ap kowonpi jèn parèy nou yo, lòt moun yo, n ap fè yo mal pou avanse, n ap fè yo grandi avèk mit lan ki nan lespri ou a, nou apiye yo, ou konprann, pou nou abize lòt moun yo. Mezanmi se nou ki pou ba yo lebwa, se nou k pou ba yo valè yo merite a, paske yo gen yo gen yo gen plas yo nan sosyete a, sèt yo pa t al lekòl, yo pa fini lekòl, men gen yon bagay yo konnen nou menm nou pa konnen l ok. Si yon moun parèt la pa egzanp li parèt la Aniledi bezwen fon kay, Ane lady bezwen fon kay Moun nan parèt Li di ane lady Yon enjenyè parèt li trase plan Li di men sa map bezwen men sa map bezwen M konnen gen anpil moun Ki pat al lekòl wi timoun Ki tèlman kòmsi entelijan Gon seri de bagay yo aprann yo pa woutim Yo aprann yo pa entelijans ok Moun nan met entelijans li deyò Mwen m gen anpil zanmi m Ki pa konn a nan fèy malanga Men metye moun sa yo gen yap fè lajan Yo miyò pase m Ki tal lekòl ki fè 14 an lekòl ok fè 14 an lekòl ap bourike kouri anba bal maten midi swa pase nwit ap etidye fon pakèt bagay ki pa itil mwen anyen jodi a m pa ka travay sou yo pou m fè kòb tèlman n ap viv nou vye peyi sa vle di menm lè nou menm jèn yo nou fè anpil efò a tèt nou pou nou ta fè pou nou ta aprann kèlke bagay demen si vre ki te kapab itil nou yo pa itil nou anyen vre. Ok pa egzanp gen moun ki pèdi tan yo kal aprann sekretarya mwen menm son sekretè m aprann sekretarya ok m ap viv nan peyi pe enpòt kote ou pase ou depoze yon CV kisa moun nan diw si w pa aksepte pou moun nan kouche avèw ou di mwen si w pa aksepte negosye avèk patwon an ou pap ka travay cheri se pa yon kesyon ou t pral di ke aniledi gen kapasite de travay la ou di mwen aniledi konn sa lap fè a li kalifye pou moun li ye a oubyen pou moun nou vle l la nap mete nan travay la non. Konya son kesyon de negosyasyon ok si w pa aksepte negosye ak patwon an ou pap travay sitou nan peyi nou ayiti ok aletranje nou plis gon ti kras respè paske yo kwè nan kapasite jèn yo anpil pa egzanp si m se yon sekretè m depoze seve m yon kote pou m al travay sa ka rive m travay yo pa al mande m kòmsi pou patwon pa mande m pou l sòti avè m oubyen patwon pa mande m pou l negosye ansanm avèk mwen ok li pa mande m pou m negosye ansanm avèk mwen men Jan de bagay sa yo tou yo menm yo vin fè nou menm ki jèn, nou menm k ap pèdi tan aprann, etid, fon pakèt tan, gaspiye tan pou granmèsi ki p ap itil nou anyen, menm bagay sa yo tou nou menm nou genyen yo nan lespri nou, nou souzestime tèt nou, nou mete nou nan yon kad kòmsi m pa ka, m pa ta ka di, kounye a la pou nou fè tèt nou soufri. W ap gade pou w wè se moun ki pa t al lekòl la, demen si ve sou betise k ap peye. yon jou fakilte pou ou, oubyen k ap peye yon ane lekòl pou ou, oubyen k ap peye menm machin w ap monte pou al travay la, ou di mwens pou al lekòl la. Ok? Pa imilye yo pou mwen silvouplè, paske yo tout gen plas yo nan sosyete a. Ok? Aprann konnen ke filozòf la mezanmi pa vle di ke yon moun ki fin lekòl, ki te fè katòzan lekòl. Chak moun filozòf non sa w konnen. Anile di se penyen l konn penyen, Anile di son filozòf nan penyen. Ou gen dwa wè m ap fè kout peny sa, se kanpe gade, ou pa ka, ou pa ka fè l. E ou menm lè w te eseye plizyè fwa, ou di ou p ap ka fè l. Poukisa? Paske sa m ap fè a mwen konnen l, ok. M parèt la, mwen wè bòs la ap poze seramik, m ap kanpe gade, mwen di bòs la, kòman w fè mete l, li, kòman w fè konnen men kantite mèt seramik kay sa ap bezwen oubyen kay sa ap pran. Son filozòf li ye ladan l, ok. Se kanpe gade. Lè Ani pran plim ni, pran kaye l. Wi tout m bòs bòs bòs mason an ka kanpe ap gade m bòs seramik lan ka kanpe ap gade m bòs chapant lan ka kanpe ap gade m bòs ebenis lan ka kanpe ap gade m men li menm tou lèl lèl sou gorin li ou di mwens lèl sou lèl sou mòt e kòman yo rele bagay sa yo moun yo moun yo sèvi a e lèl sou machin li oubyen m pa konnen an son filozòf li ye Pa imilye moun yo ok pa imilye yo paske demen si Dye ve mwen m gen moun mwen ki pa al lekòl se gras a yo menm ki edem m gen fanmi m se gras a vek yo menm ki ede mwen ok sim te konn ap imilye yo m te konn di ok nou pa al lekòl nou sesi nou sela non menm nou menm kap imilye moun ki pa al lekòl la se yo menm moun sa yo tou kap fè nou jwenn kòb pou nou fè sa nap fè yo se menm moun sa yo tou kap travay di nan kontrisyon kap travay di nan nan nan travay tout sòt de travay pou yo kapab fè 50 goud pou ede pitit yo oubyen nou menm. Epi se menm nou menm ankò k ap imilye yo. Ok. Li pa bon mes amour. Li pa bon ditou, ditou, ditou. Li pa rekòmande. M ta swete ke chak jèn ki pral gade videyo sa a, si w te gen yon jèn oubyen yon zanmi w ou te konn ap imilye paske li pa t al lekòl, dimwens paske li pa konn li, pa fè sa ankò. Ok. Toujou ba l konsèy paske li pa janm twò ta pou yon moun al lekòl. Li pa janm twò ta pou yon moun ou kapab chanje vi w. Chanje vi wap viv la ok. Pa imilye w pou mwen silvouplè. Paske mwen menm mwen renmen tout moun ok. Mwen mete m nan pozisyon, mwen mete m nan kapasite pou m konprann tout moun pe enpòt tip de moun ou te ye a. Lakay pa m m pa gen konplèks. Kit ou te filozòf, kit ou te ou te kòman m k alfa, analfabèt tankou moun yo konn di l la, Anilady renmen tout moun. E m toujou bay tout moun tout valè yo merite nan sosyete a ok, sitou moun k ap viv alantou m, moun k ap viv bò kote m. M pa janm itilize feblès yon moun pou m fè l soufri. M pa janm itilize yon moun paske li pa menm tip de moun avè m oudimwens li pa, li pa, tankou gen yon frèn moun ki konn ap pale ki di, Entèl pa nivo m mwen menm, oo 14 an m, s on filozòf mwen ye, kote m pran tan pou m pale avè w? Map ban nou ti istwa pi tou kout, m gen yon frè m ki tap travay, epi li te gen yon, li te gen yon, yon moun ki ap travay ansanm avèk li antanke ajoudant, kòman yo di sa, yo di sa Ayiti, yo rele yo mannèv, ok. Lap travay avèk frè m nan, epi li vini kay, li te vini nan moman pou yo te peye, yo pat peye jou sa, epi li vin kot frè m nan, li tonbe pale, lap di yon pakèt bagay. Ok lap pale di frèm nan son filozòf mwen ye wi ou wèm pèdi tanm vin vin vin travay avèw m se sesi m se sela epi lap kale kòl tifonm nan di frèm nan fòk li peyel fòk li peyel epim te andan m te kouche m leve mwen soti deyò m di zanmi banm diw yon bagay ou di ke ou son filozòf ou pa ran frèm nan ou pa nivo frèm nan èske ou konn kiyès li ye ou pa konn anyen de moun nan ou pa gen aksè pou wap monte sou li konsa m di banm diw yon bagay wè dafè dosye de filozòf wa metel dèyè paske si ou te yon filozòf Ou pa tap vin travay avèk frè m nan antanke ajoudant, antanke kòman m ka di sa, antanke mannèv ok. Enben kounye a filozòf ou filozòf se frè m nan k filozòf paske se ou menm k ap brase mòtye ba li epi li menm l ap mete blòk ok. Se ou menm k ap pote bout sak siman, k ap al leve sak siman mete, brase sal kò ou, filozòf ou pa pale la ok. Filozòf ap ap pale. Pa pa met nan tèt nou paske nou son filozòf timoun, nou pap fè sesi, nou pap fè sela. Nap mal viv ok. Nou pap janm avanse paske nou met nou kenbe yon mit nan lespri nou, mwen se filozòf mwen pap fè sesi, mwen se filozòf mwen pap fè sela. Li pa rekòmande mes amours ok, li pa rekòmande, pa itilize mo sa pou l pa pou kòm si kòm m ka di sa pou li pa. Pou li pa toupizi nou, ou di mwens pou l pa, pou l pa, woy mon Dye, mo a echape m, m pa wè ki sa m ta di, paske nou, nou pran mo sa, nou ba l twòp valè, nou ba l twòp enpòtans, li pa dwe genyen, ok? Yon sèl bagay mwen te kapab di a chak moun, chak jèn parèy mwen yo, ki pèdi tan yo, ki al lekòl, Si w rive nan yon peyi, ou di mwen si w rive nan yon zòn wap viv, ou di ke wap mete nan lespri w ke mwen se filozòf, mwen pap fè sesi, mwen pap fè sela, wap echwe. Wap sezi wè moun ou tap imilye a, moun ou tap trete nan pi ba nivo a, se moun sa kap fè pwogrè. Ok, moun sa ap fè pwogrè, li posede tout sa l vle, li gen lajan, e lap byen viv. Ou menm kisa w konnen? Wap toujou la avèk bout plim ou, wap panse, wap ekri, wap fè yon pakèt lòt bagay ki pap itil ou anyen. Ok. Pa imilye moun yo, pa pa ironize yon moun paske tankou m di nou an e map toujou di nou timoun chak moun filozòf nan sa w konnen. Depi gon moun ki konn yon bagay ou menm ou pa konn anyen ladann lè w lè w wè moun nan ap fè l se kanpe w ap kanpe gade l di se yon filozòf ladann ok. M swete ke nou konprann sa m di an m pa m pa konnen tou si m di yon bagay ki pa sa ou di mwen si m di yon bagay ki ta ofanse kelke moun Sof ke map toujou di nou, pa janm itilize mo filozòf pou nou imilye yon lòt frè nou ki pat al lekòl, ok. Pou nou imilye yon sè nou oubyen yon fanmi nou ki pat al lekòl pou nap kòmsi ironize moun sa pou nap fè moun sa pase ronte, pase bèlgwens nan mitan moun oubyen oubyen yon kote kèlkonk, ok. Kwè nan tèt nou. Nou menm tou moun ki pat al lekòl yo, li li ase li ase ta. Ok Li ase bonè eskize mwen Li ase bonè pou nou aprann Li pa janm twò ta pou nou aprann ok Pa di ke m gentan nan yon laj avanse Mwen pa pral lekòl ankò Mwen pa pral sesi Mwen pa pral sela ok Li enpòtan pou chak moun Depi w gen posiblite pou w al lekòl Pe enpòt laj ou rive a ale lekòl Pou moun pa imilye nou ok. E kwè nan tèt nou. Chak moun ki gen yon metye nan men w, bay metye a enpòtans, bay metye a tan, bay metye a valè l paske se avèk metye sa ou kapab fè yon pakèt bagay. Avèk metye sa ou kapab rive lwen. Avèk metye sa w gen an ou pa gen dwa pou pè kenn moun ki di ke yo se filozòf, kenn moun ki di ke yo fè 14 an lekòl, kenn moun ki di ke yo se sesi, yo sela, yo se gran tèt, yo se sesi. Y ap bezwen w yon jou kanmenm ok. Pa enkyete w paske w pa t al lekòl oudimwens paske w pa gen kapasite pou w konprann yon seri de bagay oudimwens Swa paran w te mete w lekòl ou pa t gen chans pou w te aprann ou di mwens sa pa t enterese w di mwens nan moman yo te mete w la se pa sa k te nan lide w ou te gen yon lòt bagay ou te abandone lekòl la ou te ba l vag pa koute peseswa moun demen seve ki pral itilize w mal ok aprann konnen ke depi w gen yon metye nan men w ou gen yon bagay nan men w ou se yon filozòf nan sa w ye a ok bay sa w genyen an enpòtans bay tèt nou valè se pa moun ki pral bay nou valè ok si ou menm ou pa bay tèt ou valè se pa moun ki pral bay tèt ou valè. Enben timoun se la m kapab rete avèk videyo a. Mwen pap pale twò long paske m pa vle fè twòp twòp twòp twòp twòp rale mennen vini paske si m ap rale, si m ta pale anpil, m kwè m pa ta fin pran jounen an, nwit lan pou m ta fin pale. Yon sèl bagay m ap di nou, nou menm ki t al lekòl yo, sispann imilye moun yo. Nou menm tou ki pa t al lekòl, ki gen yon metye nan men w, Se ouvè kò w, wi m son filozòf nan mason, wi m son filozòf nan ebenis, wi m son filozòf nan penyen, wi m son filozòf nan pe enpòt bagay ou konnen ou genyen w ap fè vi w la. Fyè de tèt ou, kwè nan tèt ou, kwè nan rèv ou, e peseswa moun p ap ka kontrekare avè w. Paske menm moun k ap imilye w la, menm moun k ap iwonize w la, menm moun k ap trete w mal la, se menm moun sa demen se vre k ap gen bezwen w. Lap, w ap itil li. E lè l ap gen bezwen w lan, lè sa e lè sa li pral wè ki tip de moun ou ye. E lè sa l pral wè filozòf pa l la pa t itil li anyen, men se filozòf pa w la k ap pale kounye a. Ok? Se ti videyo sa m te pote pou nou. M ap di nou pa bliye toujou abòne avèk chanèl la, like videyo, pataje, kòmante si nou te renmen videyo a timoun. Ok? Mwen renmen nou anpil. Mwen renmen nou anpil anpil anpil anpil. Mwen toujou la m ap travay pou nou. Menm lè nou wèm pa lage video men se pa fòt mwen paske nou konnen tan pa tèlman ok a lèd de pandemi sa kap fè aktyalite nan mond lan tout moun konnenn deja ok se sak fè nou pran anpil ti reta pou nou fè video di mwens pou nou fè kè fanatik yo kontan se la mwen mete fen avèk video a timoun mwen remèsye tout moun ou menm ki pral pran tan w pou gade video a pou tande sam pral di a mèsi Mèsi mèsi e ou menm tou ki potko abòne map diw kouri vin abòne ou pap regrèt paske chanèl la la pou tout bagay pou tout jan de konsèy pou tout jan tip de videyo pou kapab fè kè nou kontan mwen renmen nou anpil se te zanmi nou Anile Dijan babay nap wè yon nan lòt videyo a la pwochèn mes amour mwen renmen nou anpil.